M sonje lè m tap pale a la, te gen nèg di m ke m di pouvwa fè yon pwen, opozisyon ak zewo anba men li. Ou konprann? E jodi an, pa bliye ke pouvwa la l lanse sou zafè kanaval. Yo kit bagay la a, m pa vin chita sou yo, paske ap toujou gen tiyri, ap toujou gen eskwokri, paske jisteman, se kiyès kap dirije peyi a? Se ki stabilite politik ki genyen? E eske gen moun ki ta dwe nan plas yo k nan plas yo? Si wi, sa ou di a li jisteman de la jistis ap fè la a toujou l pa nan prizon? Kòman m ta gen yon peyi k ap dirije pou di m ou li, ou di a li s on minis jistis? Kèl enjistis! Kèl enjistis a an pale de se ti mèg la a? Ki avè tou senpleman lache lè kèlke mèg ki yon ete nan lè parad de la kapital avèk dè zam ekstrèmeman lourd. Ete pou fè kisa? Nou pa konnen. Men yo wè Anèl ak kèk ti bout fè nan men l. Li nan prizon. Men se bon.

San modifye la mwend de chòz. Se sa kan on pale sètènman de karaktè. E jodi a si n pa rive fòje karaktè n, n ap toujou rete dè pyetay. Konprann? N ap toujou rete sa wè n ye la, la rize di mond. Hum? Avèk toujou de moun ki chèf, men ki chaje zanno ka òfèv! Chido! Zanno yo. Ki chaje zanno ka òfèv e yo fè n sa yo vle. Paske jodi an la nou konprann ke nou sot pale de sa nan debi emisyon an ke zanmi fesboukè yo pa t la. Men kounye a m live avè nou. Lopozisyon.

Isi, m pa p eseye envante pouvwa pa m nan mikrofòn sa. Je l'ai taille aux heures mêmes de chansons que j'aime sur La super Genie de radio le 104.9 en stéréo bien sûr Nou sonjem Se chanson ke jèm ki pral vin banm RTMS an vrat e de tou sa tout pral vin lagem la nan kalori M pa bezwen di nan yon kalori a nou wè sak kalori a Nan men Wood Jerry Ou di Eric di pa bliye, li te di n chak 10 zan y ap ban nou yon maladi. Ou sonje ou te di sa wi. Yo ban n yon lòt la. Kiyès ou vle di k maladi a la? Ann ale! Kidonk jodi a la men nou la.

Enben tou sa mennen yon rebelyon ki fini jan Nwèl fini an la. Voun! Wè! E sa li vin? Elè te, elè kèlke pa branche. Wè, m salye w, me kou yèswa jisteman ou te ka fè m yon ti kout fil.

Si n pa pran responsabilite nou. Des gens de l'opposition, ils ont mobilisé pendant menm 2 mois avec leurs barricades, kote pa bliye m te di n, retire sa nan lespri moun yo, barikad nou se avni nou, men non. Barikad nou pa ka avni nou. Nou barikade deja. Onètman nou barikade. Se de barikad sa yo ki la a ki pèmèt yo di nou se 5 an pou genyen pou ka jwenn yon dyòb. 5 an eksperyans. Poutan lajenès pa aple pou l fè menm yon mwa nan travay anba men granmoun vòlò sa yo k ap dirije Ayiti a. Anba men granmoun vòlò sa yo k ap dirije Ayiti a, nou pa menm aple pou n fè yon mwa yon kote pou y ap teste nou.

Prezidan an di pap gen tranzisyon. Men mesye le prezidan ekoute. Koman ou pral soti nan palè nasyonal. Se di jan ala Martelly. Che Martelly kriye paske pat gen yon eli ki pou vini pou l mete nan plas li pou ke l ta fè tout diskou l wèlèlè l. An, li son pedan.

Parèy pou lopozisyon ki di ke nou pa pral nan negosyasyon. Men sa w gen nan men w. Sa w gen bon bagay nan men w. Poukisa w alèz lè w parèt nan yon resto, lè w parèt pa egzanp o Liz, lè w parèt pa egzanp Foubar, si pa egzanp ou parèt isi la Kapalova? Si w parèt anba ponp charpentier oubyen bergeau poukisa w pa yon ti jan Edner Premier m salye w poukisa w pa yon ti jan pertube e konnen w konnen pòch la gen kèk briganday ladan l kidonk ou ka achte yon D-wise ou ka achte yon matin ou ka achte yon Saint Remy ou ka achte Ou ka menm achte Les quelques paroles d'une négresse nan Revers à croiser. Ou poze. Men si w pa gen anyen nan men w opozisyon an, kiyès moun w ap vin kraponnen ou pral kisa hein? Sa w al vin fè m la? James Louiser, kòman w ye? Hein? Hum hum.

Y ap pran milyon nan men pouvwa a pou y al òganize kanaval, pou al jere bann rara. Konstatan ke le prezidan Jovenel, ki n'a pas été defetis des barikad de l'opozisyon, e ki monte an fòs, li ba nèg yo monnen pyès yo, men se pas ce que dit la constitution. Men il faut que vagabond. peris nan sè zak de vagabondaj. Se sa k pase avèk Jean Marie Junior Sanon. Nou konprann? Paske Salomon senatè de la repiblik, on dit du parlement, on dit du senat, le grand pas, le dernier meme.

Nou ekspoze! Nou ekspoze! Hum. Men se vre. Ou pa wè menm jan nèg natcom yo ap bann pwodwi pou fè diri m non. Bon yo ka bann diri, se isi yo vann diri yo. Yo bann bagay pou pwodwi rat. Lè w wè ti mesye natcom yo anvan rat ou pa wè kòmsi se menm wotè yo ye. Nou al wè nèg natcom yo, nou al wè rat yo. Ki diferans? E alò? Ki bò ou konprann yon nèg. Yon nèg ki vin nan natcom vin travay, premye sa l poste sou paj li pou l salye moun lakay li ke l rich, s on ti moto k vann 12 al 15 mil dola ayisyen. Jenn fanm, jenn gason, leve kanpe pou n konprann sa k ap pase a. Kidonk, nou pa pi mal ke sa, men nou manke enfòmasyon. Ala m pral wè yon ti nonm nan natcom nan la ki vin la. Se vre se yon teknisyen, se vre yo sèvi ansanm pou ke jisteman yo gen yon inyon pou yo fè fòs yo. Menm si yo pa vle wè chen bò isi yo menm m pa gentan manje chen mwen m pa nan nesesite sa a men se prèske yon kilti tou pou yo men yo konn poukisa tou li fè yo fè ekonomi tou sitou isi chen lage nan lari humm wè. Kòman ou konprann yon nèg annik antre isi la a? Madam Verdier, m salye w. Sa fè lontan vre wi m pa monte sou FaceTime ak nou. Menm la! Nou wè l? Kòman ou konprann gouvèneman pa etidye fezabilite sa a, ti mesye yo antre vin la nan Natcom, Natcom Leta gen 40 pousan ladan l? Ti mesye sa yo vin la jisteman de moun ki gen bagay teknik lan. E se sa k enpòtan tou wi, fò n onore sa. Men se de moun afè pa bon. Yon nèg gen li ka achte yon ti moto l poste pou l voye di fanmi l afè l chanje. E grav wi sa. E grav wi sa. Epi l di w l ap vin ba w bagay pou fè diri lakay ou pwodui. Men e manti. Bon la se nan paradi l vini. E sa ki ap vanyen nèg la di w entèl vwayaje. Men an bal fèm wè. Valè nèg ki vwayaje kap tandem kap gadem sou Facebook nan la. Fòy mwen voye yon ti monnen bali poul tounen isi wi. Li pa ka peye yon tikè, sa lap fè lòt bò. Menm lèl fè 500 dola, menl gen poul peye bill. Owen. Li gen poul peye bill wi la. Twòp bill. Kon di Mateli te di, too much fucking bill. Nou tèlman peye bil, nou peye bil vin tann nou menm isi. Kot la se IRH la? Men moun pa k mande l sa, paske tout nèg reve al chita les usa. Pou lè yo nan mizè, nan manje, nan fatra, men pou yo vin kache sa, lè yo vin la, vin manke n dega, vin krache sou manmzèl nou yo. Ou konprann? Wè! Jodi a nan tout moun kap tandem yo la m sot di sa la nèg ki te di m pouvwa a pa fè pwen an li fè pwen tèlman ke si nou vle dimanch m wè yo pako defile kanaval okay paske yo te boule cha Herve Foucan men ki pwoblèm kap gen pou yo fè kanaval m pa wè l non la mwen. E eske nou ta dwe nan kanaval avèk sa n genyen sou do n la a jounen jodi an? Paske kanaval se plezi pou pèp defoule. Ok, m pale an moun. M di Manjèl, yon pèp yo sot kenbe la, konprese l la, oprese l nan yon mouvman barikad ki pa regle anyen. L enpòtan ke jisteman moun yo al nan kanaval pou y al defoule. Ok. Bon.

di jan menm Anouk palye de sak gen la a se kisa n tap mande avèk kòb kanaval la paske pa bliye kanaval lan ou mèt tande yo di w li fè kòb antre m wè l antre wi men se di jan an minyati se mikwo e petèt se le gwo ke leta depanse sa ka rive yon ti masann pistach Li vann pi rapid jou nan kanaval la. Men pa bliye ke jisteman, sa pa pèmèt ke ekonomi an pran yon piki, okontrè l ka menm anemye l! Si w met yon milyon deyò epi w antre 500 mil, humm! A kwa vou jwe? 28 èz. 86 64 Kite m pale ak yon moun pou l di m sa l panse de kanaval la e pandan l pale m sa k panse de kanaval la èske se pa yon pwen gouvèneman an make jisteman sou opozisyon an ki te di l p ap bwè soup avèk Jovenel epi sa pral rive pou m gade m wè y ap yaya ak kò yo pou y ap zouk pen douk e sa k pase pouvwa lan tou ki fè l te di se nan nò Okap, kanaval la, epi nou ti jan rale kò l. Eske desizyon sa k ap pran la va vit lan tou, se pa yon pwoblèm yo ye tou paske ou pa ka fin di yon bagay la avan m pale yon mo. Kòman nou ye? Anfòm? Anfòm, kòman kanaval la la? Anhan.

An ou ta renmen yo kontinye lekòl lan, lajan pral fè kanaval la gen li paran an, timoun yo al lekòl se vre l pa gen gran choz, sa pa move sijesyon non. E kanaval lan lè yo fè l se pou yon pèp ki jisteman, kòman n ta rele sa la, avèk detrès nou, angwas nou. Eske n bezwen yon kanaval? E pa mwen k ap di fè l ou pa fè l non. M ap fè opinyon. Paske mwen menm, m gen dwa pou m klè avè nou. Si y ap fè kanaval, w ap wè m sou bèl ti moto m, m ap defile avèk ta de zanmi m, ou konprann. E pa paske pwoblèm peyi a pa frape m! Men si nou fè l mezanmi, nou pa ka mande m pou m chita lakay la tou pou nou menm kounye a m pral vin oprese pou moun non. Men konpreyansyon jodi an, Les millions les quelques millions qu'ils vont jeter par la fenêtre, yo te ka itil a lopital, yo te ka itil a lekòl, yo te ka itil a des infrastructures. Sitou nou menm k ap soti sou wout ayewopò Antoine Simon an la, depi w kite 4 chemen la se nan twou nou ye wi Cam. Cam! Nan djom dèyè kab mwen la, dèyè menm ti restoran m pa t rete. Mesye, n ap di n sa, fò n fè yon fowòm, kay m fò n fè yon fowòm. Serge! Fò n fè yon fowòm Okay pou n soti Okay la mesye. M panse m gen ta gen ti bagay nan men m. Maten an Serge Barra wè mwen machin ou blan papa, machin ou klere! Men okay nan malproprete an la anvann anvann humm humm weh m pase lwize sa m de nan usa prezidan li menm de pouvwa politik li Li konstate ke jisteman nèg yo pa t fè efò pou te fè eleksyon, e l gen de bagay li t di l ak nèg yo tou ki pèmèt si yo enmède l, move pawòl ap dekwoke baton. E l pa pran l fòmèl. Lè yon nèg konstate sou Twitter, li ekri yon bagay pou l di li konstate kadisite, sa pa gen anyen de fòmèl. Men lè w pran tou pakèt nèg ki te chita anba a ap manje, gen bèl kay, gen bèl fanm, bèl machin e prezidan an konnen se nan lojik koripsyon, ou pa ka al fè fò avè l tou non. Sitou lè w rele Salomon, Zokiki, Patrice, lòt pil lòt moun yo, konprann. De moun nou panse k gen bagay yo ka fè paske yo konn li, asèmante ba yo, yo ka fè w nan plis twou ke moun ki pa konn li. Junior Toulout! 28 13 86 64 On oditè vin jwenn mwen la pou pale la pou di m kanaval la ki jan n pral fè l avanse e ki sa n ta pwopoze nan plas kanaval la paske kanaval la e pa pou mwen e pa pou ou se pou nou e s on abitid men gen mo pa n nou ka di jisteman. Nan yon peyi kote san ap koule konsa, kouman yon nonm pral travèse Matisan pou al Channmas la? Hum? Nou pral chita avèk Kris la, lòt ti mesye, gran ravin, tout kote. Sa, konbyen n pral ba yo la? Gen de lajan n pral ba yo pou n fè kanaval la, sa se fè sanblan. Tankou n pral pran dè milyon pou n peye yo pou nou, bon sa abitid nou. Enpi timoun toujou pa ka al lekòl. Grangou toujou nan kò nou, pakèt lòt pwoblèm ou man. Ann fon bagay jisteman ki pral gen enpak sou popilasyon an. Enpak dirèk nan sitou. Kouman nou ye? Kouman nou nou ekri m anpil. Humm Augustin Henri Michel m pa wè w menm la humm. Ann ale! 28 13 86 64 E la pou pale wi tanm nan Lè m nan lari an w ap toujou di lè w pale avè m m meprize w Ou pa gen anyen pou di m nan lari an M gen afè pa m lè sa m mal regle E sou radyo a pou w pale pou moun tande w Ann ale!

Enben pam li yo sou Jericho FM avèk Angel a lè sètènman de kalori sou Jericho. Mwen m panse ke an n pa ba tèt nou manti petèt paske n nan opozisyon. Paske jodi an kiyès gen kòmand lan? Se pouvwa lan. Sinon, pa bliye dènyeman ke jisteman nèg te di yo pap al lekòl, yo pap sesi, yo pap sela avèk prezidan. Men pandan tou ke jodi a gen lekòl, gen lòt aktivite k ap fèt tou, men ekonomi peyi an toujou o pwen mò. Toujou pa gen kreyasyon danplwa, toujou pa gen stabilite politik, toujou kapital la son w bouchri. Konprann? Valentina Joseph manti. Kidonk. Jean Dumas oubyen Damas Cius, nou plen lakay pou n fè Remy Toussaint pou ke jisteman nou ekilibre bagay yo. Ou konprann? Nou plen bagay pou n fè pou n ekilibre bagay yo. Jodi an m di w nou rive nan yon sitiyasyon kote se kòmsi w wè ni pouvwa ni opozisyon l ap fè pèp la pèdi tan. E pèp la li menm jiska prezan m pa ko janm wè desizyon l pran non. Mpako wè desizyon l pran an. Mpako wè l vre non. Pèp la kouman kòman w vle m konprann ke wap deside pou x ou z epi n la toujou. Non. Kon di moun yo konn di chik youn kò nou. Nou menm ki nan savann. Nou menm ki dèyè fò. Nou menm ki anba veritab. Chik youn kò nou. Kèlken an li yon vava wi alo souf li kout 28 13 86 64. M pa mande moun pou bipe m je ne chèch pa avwa de zanmi wi des auditeurs et surtout byen avize men ke nou fè emisyon ansanm. Pa bipe m pou m fè w wè ou te la ou t ap tande m. Bravo Marc. Humm.